Bondye beni nou, jodi a nou salye tout fanatik nou yo. E kote ke nou pral fon kout lekti pou ou, we, se nan Matye, nan fon kout lekti pou ou, se nan Matye 9, e nap li pou ou, le vese 20. Tande byen ki sa l di. Li di konsa, Lè sa a yon fanm ki te malad pwoche pa dèyè Jezi, li te gen pèdisyon depi douzan. Li manyen rad, li manyen arebò rad Jezi, depi, li manyen arebò rad Jezi, vèsè 21, paske li t ap di nan kè l, Si m manyen. Rad li sèlman, m ap geri. Vèsè 22, Jezi vire tèt li, li wè fanm nan. Tande byen wi, Jezi vire tèt li, li wè fanm nan, li di l konsa, Pran kouraj mafi, konfyans ou nan Bondye ap geri ou. Menm lè a, fanm nan geri. Frè m ak sè m yo, nou kapab fò santi. Konfyans ke nou gen nan Bondye, se li kap geri nou e se li kap delivre nou. Pou le moman, e sitou pou nou menm ki kretyen nou ka konnen istwa sa a trè byen, e son istwa ki vrèman ba nou ankourajman pou nou sèvi Bondye, ki ba nou fòs, ki ba nou konfyans nan Bondye. E pou le moman, Jezikri li menm, li tap mache, Epi, li te gen anpil moun ansanm avèk li. Men pa bliye, pandan ke Kris la t ap mache, li te gen anpil Farizyen ki te kenbe ansanm avèk li. Pa bliye, Farizyen vle di ipokrit. Ebyen, pou lemoman Kris la li menm, li t ap mache, ebyen konsa, te gen yon dam ki te malad ki pase douzan li pa t kapab jwenn gerizon, chak kote l pase, doktè di l pa gen lavi. Men n ap di w sa, ou menm k ap sèvi Bondye, kèlkanswa kote w ye, E kèlkelanswa jan sa ye, Bondye li menm l ap delivre w e l ap pwoteje w. Ebyen, pandan dam nan li menm li t ap panse, li tande yo t ap pale de Jezikri. Li te met nan tèt li, li di konsa, Depi m wè Kris la, m ap geri. Tande byen wi! Sa vle di, nou wè konfyans ke dam nan genyen an, se poutèt sa jodi a mwen ansanm avèk ou, nou ta renmen gen menm konfyans sa a. Epi, pandan dam nan tande y ap pale de Jezi, Sèlman dam nan ap panse nan kè l, li di konsa, Si m manyen rad li, m ap geri. Tande byen wi! Tande sa dam nan di wi, Si l manyen rad Jezikri, l ap geri. Ebyen, frè m ak sè m yo, e pou lemoman, Jezikri tande epi l vire l gade dam nan, li di l konsa, Konfyans nan Bondye geri l, frè m ak sè m yo. Tande byen, gen bagay Labib di nou, li di nou sa pou nou kapab ankouraje sèvi Bondye, li di nou sa pou nou kapab gen plis konfyans nan Bondye. Epi pandan dam nan t ap panse avèk pwoblèm sa ke l gen avèk maladi sa, men yon sèl bagay, lè lòm di pa gen lavi pou ou, Jezi di, lavi kontinye. Ebyen nou wè, Kòman Kris la arive bay fi a yon lavi ki pap janm fini? Mwen ansanm avèk ou jodi a. Nou ka gen menm lavi sa a ki pap janm fini an. Men gen yon bagay ke nou bezwen fè, nou bezwen gen konfyans nan Bondye, nou bezwen gen lafwa nan Kris la. Sa vle di, lè nou di yon bagay, lè nou di yon bagay avèk bouch nou, nou dwe kwè nan sa nou di a, nou pa bezwen panse yon lòt bagay de sa nou di a. Si nou di wi, Avèk Jezi maladi ap leve mache, ebyen wi maladi ap leve mache. Men si w fin di maladi ap leve mache, epi apresa wap panse yon lòt bagay, ebyen nou kapab di w sa, maladi a pap leve mache frè m ak sè m yo. Ebyen se konsa, pandan Kris la, Tap mache epi lap panse. Ebyen fi a li menm li pa gen lòt bagay nan tèt li, li di pil manyen rad li lap jwenn gerizon frèm ak sèm yo. Ebyen pandan fi a te pase 12 ans chak kotel pase doktè di pa gen lavi men yon sèl bagay gen yon bagay nou konn tande granmoun yo di sa Bondye sere pou ou lavalas paka pote l ale wi sa kris la sere pou ou pèsòn paka pote l ale menm si dyab la fache menm si elmi an fache menm si tout moun kont ou men ou pa bezwen pè pèsòn paka fè w pèdi gras nan levanjil ebyen frè m ak sè m yo fi a tèlman gen konfyans nan Bondye fi a tèlman gen lafwa nan Bondye frè m ak sè m yo ebyen se konsa Fi a te jwenn gerizon. Se konsa, fi a te arive geri. Ou konn sa k fè l geri? Se paske l te gen lafwa nan Bondye. Sa vle di l te gen lafwa nan Kris la, epi nan pawòl li di a, li kwè nan sa l di a. Ebyen, se poutèt sa, mwen menm ansanm avèk ou, nou dwe gen yon lafra nan Bondye, nou dwe gen yon konfyans nan Bondye ki pou chanje lavi nou. Ebyen, frè m ak sè m yo, si nou pa gen konfyans, nou pa gen lafwa, jounen jodi a, se lavi men siye atè, frè m ak sè m yo. Lè nou di yon bagay, nou dwe kwè nan pawòl la. Frè m ak sè m yo, ebyen se konsa, fi a li menm, li ta rive geri parapò avèk lafwa, li ta rive geri parapò avèk konfyans ke li gen nan Bondye. Ebyen jodi a, mwen ansanm avèk ou, nou bezwen fè menm bagay la. Pafwa gen moun ki di yon bagay, li pa kwè nan sa l di a. Pafwa gen moun ki di, bon, avèk Bondye, m ap geri wi. Epi apre sa, l ap panse Li met nan tèt li, sa m di a m pa kwè se si l ap fèt. Non. Depi se kretyen w ye, depi w fin di yon bagay, ou pa bezwen panse anyen ankò. Sa w di a se sa l ye. Sa w di a, ou dwe asire nan pawòl la. Bon, si w fin di yon bagay ou pa asire ladan, ou pa kwè nan sa w di a, kiyès k ap kwè pou ou, frè m ak sè m yo? Sa vle di, ou dwe kwè nan pawòl la w di a. Ou dwe asire nan sa w di a. Ou dwe kwè nan pawòl Bondye w di a, paske Bondye li menm li la lap tande w. Konprann? Ebyen se sak fè fi a, fi a fi a sèlman manyen rad la li jwenn gerizon. Jodi a mwen menm ansanm avèk ou, nou pa bezwen manyen rad Kris la pou nou jwenn gerizon, sèlman nou kwè nan pawòl la. Epi lè nou fin kwè nan sa nou di a, epi gerizon li. Nou fin kwè nan sa nou di a, epi Jezi li menm la ap aji pou nou frè m ak sè m yo. Ebyen jodi a, mwen menm ansanm avèk ou, nou dwe gen yon konfyans nan Bondye. Nou dwe gen yon konfyans ki san limit. Menm jan Bondye li e Jezi li menm li geri fi a, konsa tou, l ap geri ou. Menm jan Bondye te fè wout devan lamè wouj pou pèp Izrayèl avèk Farawon ki te kont yo nan yon konba, ebyen jodi a tou, li kapab fè sa pou nou. Men gen yon bagay nou bezwen, nou bezwen gen konfyans. Se bèl bagay wi, lè w gen konfyans nan levanjil, se bèl bagay lè w gen konfyans nan Dye. Lè w di wi, avèk Jezi m ap rive. Wi, avèk Dye w ap rive. Pèsonn pa ka fè w pa rive. Wi, pèsonn pa ka fè w pa rive nan levanjil la. Ebyen, se konsa, dam nan t ap panse, e Jezikri li menm, li te fè wout pou li, frè m ak sè m yo. Ebyen, jodi a, nou bezwen gen menm konfyans sa a. Nou wè tèlman konfyans lan avanse, Jezikri di konsa, Si nou te gen lafwa menm jan avèk yon ti grenn moutad, nou t ap di mòn nan deplase, l ap deplase. Men parapò nou pa gen konfyans, gen bagay nou di, li pa reyalize, frè m ak sè m yo. Ebyen, jodi a. Nou bezwen reyalize sa. Jodi a, nou bezwen fè sa mache nan nou menm. Nou dwe gen yon konfyans san limit. Ebyen, Jezi te di fi a, Ou mèt ale wi, ma fi, konfyans ou nan Bondye geri ou. Ou wè kote konfyans sa mete w? Kounye a w ap gade gen anpil moun k ap sèvi Bondye, moun nan gen yon maladi lakay li, moun nan fè twa kat semen ap priye pou yon maladi, okontrè pou maladi a ta geri, maladi a vin pi mal. Sak fè li mal? Eske Bondye pa tande priyè oubyen mwen ki mal priye? Non. Pwoblèm nan pa nan Bondye. Pwoblèm nan se nan ou li ye. Pwoblèm nan se nan ou li ye. Si maladi a pa kwè li pap geri. Si m pa kwè nan sa m di a, anyen pap fèt. Ebyen frè m ak sè m yo, jodi a, nou vle fè w santi ou dwe gen yon konfyans san limit nan Bondye. Alò sila yo te viv ansanm avèk ou, nou pa gen plis detay. Nou panse yon lòt fwa ankò, nap kwaze yon lòt videyo, nap pote plis enfòmasyon pou ou. Ke Bondye beniw, ke Bondye pwotejew.